La question de la temperature, m ap repete pou tout moun, les sud americains sont ak rèn.
Epi nan gwoup E a. Almay, Kiraso, Kot Divwa, Ekwatè. Almay, Kiraso, Kot Divwa, Ekwatè. La France ap jwe ak Cote d'Ivoire demen. Demen.
Se yon bel test pou nou gade ki sa ki kapab fet. Paske l'Allemagne montre ke, l'Allemagne pa montre ke, bon pandan sa 2 dènye koup du mond, l'Allemagne pa montre ke l se m ta ka di w pote bourek te gen lontan an. Eske l'Allemagne pa pap e, koman dirè-je? Nan 2 dènye mondyal yo, l'Allemagne pa pase premye tou non. ni 2018 ni 2022. Wi, premye match la Meksik te bat li an 2018. An 2020. Men si Lalmay pa ka pase gwoup sa, ke ou fèmen foutbòl alman an? A, Kotdivwa ap solid wi. M pa konn sa Ekwatè gen. Ekwatè genyen de bon defansè ke nou wè sa. E ankò yon fwa, kesyon d'adaptasyon a la tanperati, ki jan sa ap ye. Lòt jou m wè yo k t ap bat Arabi Sawoudit. E 2 a 1 Bon Yon bon nivo foutbòl men Nivo pa yo Men fòk yo fè plis kòb pou yo bat lalmay Menm si lalmay pa yon foudou de gè kounye an Fòk yo fè plis E Fòk nou pa ekate Posiblite ke gen de ekip ki refè tèt yo anndan mondyal la Gen de ekip ki ka parèt nan mondyal la An ti pe klopan Epi, an alenteryè de konpetisyon an, li leve tèt li, epi li pran fòm kò l. Sa gen posiblite sa tou, paske konpetisyon kanmenm, se pa 30 jou, se 42 ou 43 jou? 40 jou. 40 jou?
40 jou. Donk sa vle di ke gen posiblite pou nèg vire kò yo toujou. Se posiblite sa. Bon, e mwen menm, nan gwoup sa, Lojikman, lojikman Lalmay Ekwatè se yo k dwe premye dezyèm. Ou sot di yon bagay la ki gen anpil pwa kòm dabitid, se kestyon, se lojik ekip ki ki monte nan konpe, ki rantre nan konpetisyon epi tout konsiderasyon analiz ke w ta fè avan konpetisyon te pale de li, ok yo manke jwè, bagay sa yo epi boum. L'Allemagne c'est la tradition. Alman an konnen egzakteman li pral nan pi gwo konpetisyon an e ke L'Allemagne se dezyèm pi gwo seleksyon nan istwa foutbòl apre Le Brésil. E, bese nèt, e lè w pran pa egzanp e Allemagne, Allemagne an 2002 kòm seleksyon rive nan koup du mond e 2002 a, Pyès moun pa t atann ke Lalmay pral pral fè final. Paske gen yon bagay pou moun pa bliye, Lalmay, sa k sove Lalmay nan premye, nan premye, an n di premye enstan. venteyinyèm syèk lan, sa vle di 5 premye ane yo, se koup di mond lan wi ke l fè final la. Si w pran Lalmay 2000 se te yon katastwòf, Lalmay 2004 se premye konpetisyon ke mwen menm m gade paske m desann sètifika an 2005, se premye konpetisyon. seleksyon ke m gade, sa di koup dEròp, e te gen koup Amerika an 2004 tou, Lalmay nan menm goup avèk Repiblik Tchèk, nan menm goup avèk Lawoland. Lalmay pa pase, se Tchèk, Avèk Oland ki pase. Dayè Tchèk fè demi final. Oland, Pòtugal ki elimine l. Donk, lè w pran e seleksyon Almand lan, Lalmay se yon referans mondyal ki konn sa k rele koup di mond. Ou kapab wè l rive anndan koup di mond lan li metamòfoze l kareman. Mentnan.

Men kounye la eske jwè sa yo jodi an la yo yo a plen rejim pou yal reponn sitou Mouziala li menm ki gen yon pwoblèm fizik. Ou konn kisa m te wè? M pa vle vann yo. Ou konn kisa m pa vle vann yo? Ou di ou sonje lè n ap gade mondyal dè klèb lane pase? Mondyal dè klèb la Bayern kòmanse kont Boca Junior, bagay timid timid. Men gade pou wè adapt lè yo vin adapte a menm a 9 jwè Paris Saint Germain redi. Donk mwen panse ke sa ka rive menm si nèg la son mantè li ye. Misye son ti mantè. Ou pale kiyès?
A, antrenè a. An Nagelsmann? Ti mantè, yon ti mantè. E menm si de mon pwen de vue yo pa genyen fòm yo, fòm inisyal yo kòm jwè,

Nanm pou yo dirije Lalmay. Fòk yo ta gen bòs la avè yo, bòs Kimich avè yo. Ke misye jwenn yon lateral dwa, degaje l jwenn lateral dwa, ke l antre Kimich nan kè teren an. Paske si pou Kimich bay ekip sa a lyan, bay ekip sa a tempo, li pa ka fè l an etan lateral dwa. Li pap ka fèl. Sa se pwendvi teknik pam. Men sa m kwè tou m di menm jan yo pran degre nan chenpona du mond dè klèb lane pase a, se te nan menm peryòd sa a Ozetazini, ou wè yo monte, yo monte, yo fè yo Paris Saint-Germain detire venn li pou l te genyen yo. Tout peut arrive e se kanmenm un ekip 4 fwa chanpyòn du mond.

10 jou nan peyi a avèk de zantrenman etc de adaptasyon etc ou fèt pou pran fòm kòw m bay tout moun premye semèn nan du 11 jen o dimanch 21 jen map fin analize gro mesye yo o pwendvi dadaptasyon fizik m bal dèyè chif yo poum gade Konbe yo kijan yo kouri konbe yo kouri kounye an poum kapab klè paske m konnen tout pwoblèm gwos ekip sa yo nan mondyal la pa l adaptasyon o klima.
Men men kounye la a nan ka Lalmay lan se atansyon sa k pou fèt gen de fason pou wè Lalmay Lalmay pa rapò a Lalmay Lalmay pa rapò ak rès ekip yo Lalmay, Lalmay sa pa rapò avèk Lalmay ke nou konnen yo, pa gen okenn nan jwè sa yo k ap jwe. Bon, Neuer nou konnen Neuer, men Neuer son moun fini. Neuer pa t menm sipoze la menm, se, se blese k genyen ki fè Neuer retounen. Kimmich, wi son trè bon jwè men li pa t ap jwe nan top Lalmay la, paske tèlman gen jwè top nan lalmay yo. Lalmay gen twòp mank. Si w ap konpare lalmay avèk lalmay, lalmay sa son ti lalmay. Si w ap konpare lalmay sa avèk top ewopeyen yo, lalmay sa son ti lalmay. Son ti ekip pa apò avèk lòt yo. Pase jodi an la, ki sa k fè on moun pa kapab avèk awogans di si lalmay ap jwe avèk pòtugal e lalmay k ap pèdi. Pou on sèl bagay. Aspè tradisyon an ke Lalmay se yon bèt nwa Pòtigal. Men apre sa, pa pou anyen ankò non. Si w ap konpare 2 ekip yo an tèm de kalib jwè, Pòtigal gen yon bèl ekè nivo talan pa rapò avèk Lalmay jodi an. Se pa kontni foutbòl.
A men sa m ap di w, sa vle di, si w ap konpare 2 ekip yo, ou pran jwè, ou pran match up, jodi an, se yon piti. li ye jodi an pa rapò avèk ekip sa yo si n ap pran kontèks lan. Men istwa l pi gwo ke tout ekip an Ewòp yo. Men kounyela, si n ap pran jodi an e se la pwoblèm lan avèk Lalmay paske ou nan yon chanpyona kote ou genyen 4, 5 ekip ki devan w e sa ki pa devan w yo, Si w pral goumen kont li, ou oblije leve nivo ou pou bat yo. Pa egzanp, si yon Lalman ap jwe avèk Oland, Lalman oblije sòti le gran jwè. Se pa epo, pandan m ap pale de Lespay, Lafrans, Angletè, Pòtigal, Ajantin nan. Yon Lalmay, Oland, Lalman ap gen anpil difikilte. Kont la Hollande. Paske la Hollande gen tou. Hollande gen pi bon.
Hollande gen pi bon jwè. Ya, la Hollande gen yon pakèt bon jwè la danl. Kou nan pi gwo pwoblèm Hollande. Se o nivo de l'atak. Kote ke yo pa, yo pa, yo pa gon moun ki, ki mòdan. Ed se Doniel Malin. Se, se Memphis Depay. Se Cody Gakpo. Menm lè Gakpo an li menm. Lè, lè li rive nan ekip sa se Renzenbrek li ye kareman. E gwo nivo foutbòl lap jwe. Se sa pou, ki pwoblèm Hollande. Mwen menm se pwoblèm sa ki gen avèk Lalmay. Men kounye la, sa pa ka anpeche ke nan gwoup sa a, Lalmay fè omwen 6 pwen. Paske Kiraso, m pati avèk lide ke si Lalmay pa ka bat Kiraso, yo mèt fèmen foutbòl Alman an. Kotdivwa kapab yon kliyan konplike, men sa ap pase kanmenm pou yo. Kounye a, kote k pral gen fil a retòd lan? Se Ekwatè, de se fèt mwen tou di Ekwatè avèk Lalmay se 2 favori yo nan gwoup sa. Paske Ekwatè gen yon plan de je, Ekwatè gen yon bèl efektif, epi Ekwatè gen jwè nan wo nivo a. Paske jodi an la lè yon ekip kapab gen Enkapye, ou kapab genyen ti nèg la Patcho. Pa gen anpil chanyè santral non, dan le mond ki pi bon ke sa. Patcho Enkapye. Epi polivalan ankò. Epi yo polivalan.
Epi ou gen Caicedo, ou gen Estupiñan, ou gen kèlke lòt bon jwè ankò pou Ekwatè. Donk m panse, e o rega de sa Ekwatè fè anndan eliminatwa sa a ki se eliminatwa ki pi difisil menm menm ke m wè, m panse Lalmay avèk Ekwatè se 2 favori pou gwoup sa a. E Allegri manje Estupiñan nan Milan AC ane sa a, li fè l jwe trè pe, alò ke Estupiñan t ap jwe byen nan Brighton e l te gen tan de je.

Ki nan ki nan Manchester United la. Yo gon lòt te ti nom Adingra. E ki jwe demi elye goch ki nan Monaco. Ti toto li te nan li te nan Brighton tou. Ti toto sa gen football nan menn. E mwen banm gade demen yap jwe kont la France. Yo ba yo gon posibilite pou yo ba nou pou nou konprann egzakteman kisa kijan sa pral ye. Paske kont la France lan son advèsè serye.
Men kan menm, y ap pran 3 ekip nan, 3 ekip kapab kalifye nan gwoup la, paske fò w mete posiblite meyè twazyèm nan, fòk sa ta yon skandal nèt pou Almay pa ta kalifye la. M pa di y ap rive lwen, m pa konnen men, lojikman.
Ki rasyon pou kaka a ye? Ki rasyon pou kaka a ye? Nan men Ekòs. E pi yo gon pwoblèm antrenè la. Di kat vodka ki tounen. Pandan ke l te di l pa pral ankò. Pi lè nèg la tounen. Bon. Yon ti pwoblèm. Donk yo fini pa tounen ak di kat vodka. E se pa, se pa la, se pa la bèl vi nan manedjment ekip la sè dènye jou. Men Kiraso se menm jan avèk nou. Se de binasyonò.

Wi se petèt la ki ka fè diferans lan men lalmay gen pi bon jwè ke tout sak nan gwoup la kounye la tout enkyetid nou la se otou de Nagelsman paske Nagelsman sa ke l te parèt ak sa l ap bay jodi an la se le jou e la nwi
li te parèt Ou gade twa zone ki mba ranse nan tèt.
Antènè modèn e pa sa l gen la yo tou non. Paske ou pa tande tout bagay. Fò w gen jwè tou wi frè. Non lè misye te nan Leipzig lan tout moun te wè se antrenè modèn nan. Rudy. Se sa k pral mennen l nan Bayern. Rudy banm met yon ti bagay pou ou. Rudy an nou pran m konnen nou tou lè 2 renmen li nou tout renmen l la a pa gen pwoblèm nou a linanimite sou li. Pep Guardiola ap gen 1 an nan seleksyon nasyonal menm si l gen l 1 semèn pandan 4 fenèt fifa. Lè ekip la ap jwe wap di a sa men kijan yo jwe. Nagelsmann te gon sèl bagay li genyen nan afè Hoffenheim li an, PSG Hoffenheim li an, lal nan Bayern. Wi se Hoffenheim mwen di. E mwen di non li te nan Leipzig tou. Se Hoffenheim Leipzig epi Bayern. Ok ok. Se Leipzig ki bal nivo lal nan Bayern nan. Ya. Ok.
Mentnan mpa wè kisa misye konn fè.

Mwen rann mwen kont ke pandan kelke minit nan match lan, m pa konnen si se pou match sa, misye di nèg yo, fè kont efò nou pou nou pa kraze, pou nou sòti balon an plis ou mwen pwòp. Ou wè gen ti difikilte, paske pou sòti le balon pwòp, il fo 1 de lasurans teknik nan ti pas w ap fè yo, epi fò tout moun an mouvman. Pandan y ap fè l la. Fò demi espas yo byen itilize nan pati teren pa w la. Mwen wè ke gen de gen de nèg ki pa ki pa mete teren an mouvman vrèman. Sa vle di ke pou yo fè pou yo fè esui glas la epi lè yo kouri epi yo yo janbe boul la lòt bò. Sa yo se de teknik pou sòti balon. Men mwen wè ke misye genlè mande sa. Sa vle di ke m di antrenè a li klè. Dayè li tou m ap veye li tou pandan li sou kote a. M ap gade egzakteman eske l ap di nèg yo travèse! Ale pi vit! Li kite nèg yo ap jwe.

Tony Cruz wi papa. Bien. Tout bon ap pale a. Tony Cruz. Mèt Tony Cruz te la. Mèt Tony.
Nèk sa bay le kòs on foutbòl mesye. On gri ou. Dènyè machè avèk l'Almay. E on bouch il de. Al kras e pedri. Nèk sa telman bat moun kou vòlè. Mwen. Match kont Espay. Mwen men mwen wè. Mesye nan. Priye pou Kechino wi. Mwen men mwen wè pandan ou di ap pale de Etazini an mwen men. E. Sa potko pase ale nan lespri m pandan w retounen sou sa. Men m pa konnen pouki Tino renmen m, nou wè m. Ou pa kwè nan tèt li? M pa kwè nan misye menm.
E se youn nan pi gwo wont wi m pandan foutbòl. Wi, bagay Poketino a.
Nan Pari a? Non, antrenè a, sa di.